Sa nap fè? Sa wap fè oubyen sa nap fè? M pa menm kwè ou konn ki kote yo te diw yo prale. Elena pa soti ak telefòn. E sesi ou pa menm gen nimewo ti gason an. Heyy wè wap ban moun wi. Wap ban mwen cheri. Map leve kilòt mwen otè tèt mwen la poum fè w ban moun. Oh bondye Eske son bagay mal ki rive yo paske Steven patap janm vèm sa pou se banboche li al banboche lakay li avèk Elena.
Bon Pedro, m ta renmen konn ki maji wi ti nèg sa fè dèyè w la ki fè w toujou panse l pa janm ka fè yon bagay ki mal ditou an.
Bon Roseline pouki w pa soti avèm pou n al gade ki bò n jwenn yo. Mwen menm m pa kapab. An Pedro pou tout mòn, tout kalvè, dezè, kanaran ou sot fè m travèse la, ou panse m gen fòs pou m mache?
Ah Roseline, m pa renmen w pou sa non, ou pa janm pran anyen o serye ou menm. Ahh jem ou sot fè fè dlo a la se blag li ye Map al domi tande map fè pipi Kom se ou ki te voyew nan epav degajew bokow franchman Mpa abitye wè anba kisa Elena ye la aktyèlman la ti gason an fè jel fè dife.
Men, bebe, kounye a, se mwen wi ki ap parèt wont devan moun lakay ou. Ou panse papi ou ap toujou fè m konfyans?
Bon, m panse sa, paske se pa fòt mwen.
Men, ou di, ou te konn lè m te dòmi an, donk yo pa t leve m.
Nou annik fin manje gato a nan pakin nan. Epi apre nou tap gad video. Pi domi tou rale avw. M panse ou tap leve tou swit pye m pa leve w. Epi m apiye sou ou map reflechi a sipèp sware nou te pase ansanm nan. M pa konn si se ou k fè bass la banm wi. Domi pranm tou. Ouff sa fòkè wi. Mwen telman sezi.
Bon ou menm m pa konn si se gato a ki te twò dous ki fèw dòmi konsa. Bon ap pale la se mwen ki leve w a 3 zè di maten an wi.
Wi kanmenm ou te ekri yo sou nimewo m nan. M swete manman w te wè mesaj la a 3 zè a. Li di papa w sa. Konsa, y a fin pase somèy yo an byen. Paske, m pa vle pou w rive lòt bò a, pou pa rapò avèk manman w mal akeyi m e di m de choz ki pa fè m byen. Kman m ap di l sa? E ta dwe plis konprann ke manm. Limena, Se ti kit ou ye. Pa konpare w ak poul boure. Se sèlman fri ou ka fri.
Dim non tizo. A ti bèt la pou m konpare w. Gad de zen mesye. Ti gason an wè m sou chimen m, li kòmanse chante kanta mwa ban mwen.
Ou wè pou mwa sa ti bèt lèd. M gen pou m kole nan kò w. M fè w respekte ti bredjenn.
Bredjenn. Pou sa figo plen grès sa w ap rele tèt ou bredjenn. Ou ta pito rele w berejèn. Ou pa prezantab pou kont ou. menm nan asyèt la, se legim sèlman w ka fè.
Pa enkyete w ti bèt lèd, yon jou, berejèn nan ap tèlman gou nan bouch ou, menm grenn yo w ap anvi manje.
Sòry, m pa fin twò renmen legim ki fèt a vyann wouj.

Humm bon Ou wè Mwen menm kap pran bokit dlo m vide anndan w m fè w kite fèzè tande Si w pa konprann Ret nan pa konprann ou Ou pat kreye pou w te konprann tout bagay
Ok pas la peine de comprendre Merci aussi pour cette menace J'espère qu'un jour Pedro te tuera pour de vrai
Bonjour maman
Bonjour manmi.
Ahh nou resi fini mezanmi men nou dure wi bravo. Men manman sa wap di konsa. Ou pat li mesaj m te kite pou ou sou telefòn Steven nan? Wi m te lil wi men sa pa gade m ou jis voye yon ti mesaj pou m pa enkyete m pandan w sou pik li menm tchaoo. Chodya w ap fè grate dife w te bon manman. Ouff ok manman bon kot papi m. Bon pral gade kote ou ta vin pran plezi a se mò wap vin mande. Bonjour papa. Ou wè m pap menm reponn ou menm paske. Nou mechan trop.
Koman sa papa?
Koman sa papa? Se sipote m sipote w trop nan kay la wi. Ou vin pran m pou ti jwet. Epi ou wè ou menm Steven ou fè m pèdi konfyans nan ou. Mesye sil te plè se pa fot mwen. Steven, Steven, sil te plè. M pa anvi tande yon mo la anko nan bouch ou. Ou tande m? Se klè? Franchman, nou manke m anpil respè. Anpil anpil. E jamè kounya, nou pa pwè menm jan devan je nou. Men papi, men poukisa w pa lese nou menm yon segond pou n esplike w?
Elena, ou pa gen anyen pou di m, oke? Silteplè Steven. Ou ka deplase la ok. Sil te plè. M gon bagay pou m pale avek Elena ki vreman enpotan ok. Mesi Pedro. Epi ou wè Steven si m pa akeyi w pi mal se paske m te gen anpil respè pou ou. Sil te plè ok. Ale kounya. Dakò? Paske, mwen pa vle pou m di w kèk bagay m pa t janm espere di w.
Papa, franchman, m pa t janm panse se konsa w t ap reyaji avèk Steven. Ou fè m deside w.
Mwen, Elena, nou fè m plis deside nou. Nou fè m plis desi. Sitou pou Steven. Misye se yon ti vakabon li ye. Franchman, se pa param kap pale la. M al nan chanm mwen tande, m pa konn kilè pou m kite vye bout kay nou an ban nou.
Ki mesaj sa Roseline? De kisa lap pale la menm? De yon mesaj san sans Selena te voye?
Ki mesaj sa? Banm telefòn ou, banm telefòn ou, banm wèl. Humm Roseline ou se moun ki pi anraje mwen rankontre sou tè sa.
Ou pa wè se gason ou ta ye vre gade yèswa ou nan chanm akem wap di ou sanble se pou. A lè ou Dubai avèk lè ou Kanaran se pa menm sansasyon ok se pa menm feeling nan men Roseline ou anraje twòp bon kounya la gade kijan ou fè maji. Men sak rive yo a te ka rive tout moun hein Mwen mèt dou sak pi rèd la ou byen konn ki bò Ena ye ou kitem soti a 4 è di maten mache tout kote nan lari a bon e si yon bagay te rivem e Roseline ou granmoun men men pansew toujou ret nan rale pansew toujou ret ap di gougou gaga ou byen konnen m soufri maladikè e sim te mouri sou kont ou.
Jan w t ap pran pòz ti gason an se yon bon moun. M kite w M kite w wè l M kite w jwi doulè a lè yon paran lage pitit li viv lib.
Bon Roseline, sa vle di menm 5 segond ou pa ka pran nan vi a? Menm 5 segond ou pa ka pran nan lavi w pou w reflechi? Pou w wè? Hein, se pa fòt yo. E anplis kote yo te dòmi an, yo te an sekirite. Ou te dwe dim sa. Gade kijan ou fè mete Steven deyò la hein. Dim men dim non, ki imaj mwen, ki imaj ou fè m pwojte la hein. Kisa ap panse de mwen.
Epi ankò, ou wè, m bay ti bway sa 2 semèn pou m konn pawòl. E si w wè m pa ta fè sa, Ou pral wè Mwen menm kap met fen nan relasyon sa.
Bon sanble m pi mal wi lè konsa lè li vle fè kout yayad li yo m toujou prè pou li mwa sa se pou yo fè fil arenye nan sentil li mechan twòp.
Pedro ou pa wè foto m yo mwen e pa depi dat non macheton akra pou m manje m pa kapab. Humm M pa wèl non manmi. Men pa dim se nan bouch ou li sot tonbe li pèdi non.
Bon Saw anvi dim la Pedro? Sa vle di telman bouch mwen laj li paka kenbe fo dan?
M pa di sa non. Men manmi ki bò te metel menm?
Soti tap nan chanm nan wi.
Ebyen li anndan chanm wan manmi. Gade byen pou wè paske pa gen moun kap retirel la.

Humm. Poutan nan tout moun panse se papam ki te pi konprann mwen. Franchman, m pap janm kite yo wè Steven nan je yo ankò.
Bonjour Elena.
Wi, sak pase? Oh apa atè a klin. M'en m gentan leve pase mop pou mwen.
J'ai nettoyé ta chambre juste pour me faire pardonner.
Waww ou vrèman janti mwen padonew ou ka fè netwayaj?

Oui je l'aime moi je te donne le noumix et encore Elena si tu veux je peux même conduire ta mère.
Oh Elena kibo ou prale ou mete ou chik konsa ou pral soti a papa ou? Non pou kòm map soti. Ebyen se ou Pedro te bay bag sa oubyen mwen menm? Ou granmoun kounya manman. Depi w wè sa. Yo gentan mete son sou fich ou. Manman mwen pral kay Steven kòm nou fèl wont poul pa met pyel isi a mwen menm mwen pral lakay li koz mwen bezwenl. Ou wè jodia Elena tounen se gwode lap gwode anndan kay sa soti pou wè se dife lap met anndan kay la la.